Wi, li gen 50 mil pèson ladan. Men e m vle ba ou l. Mèsi papa cheri m nan. Paske se ou menm ki di w ap pran nan men dyab rasyal yo, w ap pran nan men mechan yo pou w bay pitit ou. Te gen anpil moun ki te konn vin kote m la lè m ap fè dans, lè m ap touye kabrit, touye bèf. Moun y ap vin ansanm avèk lajan, y ap vin bay sakrifis, fè sakrifis, touye moun. Avan yè la m fè yon dans la, m pa jwenn 100 moun vin nan dans lan. Poutèt ki sa? Poutèt yon jèn gason ki di ke li se pastè, li vin rete nan zòn nan. L ap preche moun yo levanjil, tout moun yo kite lakay mwen, y al nan levanjil. Wè la a? M pa vin jwe, m pa vin nan griyen dan. Avan yè, m mete poud pou misye, m pa jwenn misye. Yè swa ankò, m fè sware a nan mouda kay miche a pou m manje miche. M voye maji sou misye, m voye zonbi sou li, tout sa m fè dèyè li, m pa ka jwenn li. La a kounya, dyab nan manbo fil la ban m yon ide. Kretyen yo Yo pa gen lòt ide. Yo tèlman renmen lajan, depi yo wè lajan, zizi yo ouvè. Kretyen yo tèlman saf, yo tèlman anraje. Ou wè la, l ap preche moun yo levanjil, se pa poutèt anyen non, poutèt lajan. Lajan n bezwen. Epi misye vin nan zòn nan la, m pa ka pran sa avèk kout poud, m pa ka pran sa avèk maji, m voye zonbi an en, enben la m pa ka pa pran misye menm! M pa ka pa pran misye menm avèk lajan sa.

Alelouya!
O, sèvitè Bondye beniw! Kòman w ye pitit gason? Vini m pale w, vini m pale w! O!
Ay, mèsi Bondye! Kòman sante a ye?
Sante a anfòm wi!
Tout bagay anfòm?
Tout bagay anfòm!
Sèvitè, e, m kontan wè w, m kontan wè w! Sa fè lontan m ap panse avè w wi! Ok!
Men, e, nòmalman, sa vle di ke, e, ou, ou. Legliz la vreman vre e m konn nesesite legliz. E vre.
Alò e lè yon moun pran reskonsablite pou met yon pèp devan ou, se pa e pou yon ti bagay jwèt. Non, pa gen jwèt nan sa. E pou yon ti bagay jwèt.
Paske legliz la, byen ke n ap di alelouya, beniswa letènèl, fòk gen. Fòk gen sa. Wi, sa li enpòtan, li enpòtan fòk gen kòb. E byen ke se legliz ou fèk fonde nan zòn nan mwen m kontan paske ou fèk fonde legliz la nan zòn nan la m kontan anpil. E men m te gen sa sou kèm e poum te fon jès ansanm avèw pou fete Wi, men an m poko m poko wèw menm, m poko wèw menm al legliz la. Tann tann tann tann tann M poko wèw menm. Poko poko poko ann pale. Wè sa la li gen 50 min. 50 mil pèso pou pitit gason m. Ayayayy.
Wi, li gen 50 mil pèso ladan l. Men e m vle ba ou l. Ba ou l. Alò, pou w pa pè. Map men men paske mwen m pa renmen bay moun yon bagay e di ki nan fè nwa a sa map fè m vle pou tout moun wèl men kòb la paske bon tout an 2000 goud li ye tout an 50 goud tout an 2000 wap di 50 mil pès ou wi paske fò fò ou bay moun yo fò ou fè jès ansanm avèk kretyen yo ki legliz la mwen menm tou e sak fè mwen m poko vini e pa paske di ke mwen. m pap konvèti m gen pou m konvèti men ou konnen gen kèk ti bagay deyò a konnen pou li aranje ou tou fòk ou fè sa yo e se sa paske ou konnen
Pè Selès mèsi wi mèsi papa cheri m nan paske se ou menm ki di wap pran nan men dyab rasyal yo wap pran nan men mechan yo pou bay pitit ou alelouya 50 mil pèso sa o non de jezi de nazarèt mwen pranl depil te rive lan menm la kounya la li pirifye alelouya tout vye plan dyab rase al tonbe kounya o non de jezi gen dife mesyanik lan brile kòb sa kounya o non de jezi de nazarèt m konnen w byen Mwen menm?
Wi Kòman w fè konnen m? M konnen w byen
M konnen w byen Poukisa w di sa? Ou rele se nou sa?
Wi se nou sa m rele m rele se nou sa Avan yè ou tann on poud pou mwen pandan map sot legliz la. Sentespri akonpanye m pase sou li. M tap retire poud yo met pou ou. A twa zè di maten Samdi pase ou te nan kwen kay mwen an wap fè maji Sentespri revele m sa M jis priye Map di w yon bagay Yon moun ki pa gen pwisans Yon moun ki pa gen Sentespri anndan w Dyab ap manje Deklare sou lavi w Ke ane sa pap fini Wap chache prezans Bondye Map itilize kòb sa Nan travay Bondye O non de Jezi de Nazarèt Bondye beni.
Bondye. Gon kote m sezi. M fout pran w kanmenm. M pran w. E pa lajan sa a. E pa lajan sa w pran an. Hay. M pran w.